Kèt bagay la di la. Siw bat ba ou pap reponn ou pa gen repons di fann renmen wap di li ou devan kamera la fanatik yo. M tap fon chwa m tap fon chwa men m pap di ki chwa. Ou gen bon mennaj wi baz. Sa vle di bon mennaj ou gen bèl pwojè nou gen yon nonb de tan nou gen plizyè ane ansanm men pandan ou te genyen l nan ou gen yon lòt ti fanm bò arebò w ap fè ti tèk bò wonn. Sa vle di ou konn gen gason k konsa m pa di e tout gason men pandan ou gen mennaj ou epi ou gen yon lòt ti fanm akote a yo vin arete w. Pandan yo arete w la, ou tande, ou pral kondane pou plizyè ane. Sa vle di ou pral fè plizyè ane prizon. Ou la wi. Hey, gwo bagay wap pale la yo asa. Yeah, ou pral fè plizyè ane prizon. Bon klak man. Glad den asa. Pandan ou pral fè plizyè ane prizon an, frè m. Mwen wi.
Pandan, fò w tande m. Pandan ou pral fè plizyè ane prizon an. Asa man. Ou gen tan nan prizon, wap kouri sou kelke mwa. Bon mennaj ou te gen 3 zan an. ou te gen pwojè de vi, ou te gen tout pwojè ou avèl yo, li p leve l pran tout rad li, la l rete ka manman ou, ka paran ou. Sa vle di la, li vle pwouve ke, ou gou la, li vle pwouve ke l gon bagay serye l vle jere, bat li pa vle rete deyò, si tout fwa lè w vin lage, pou pou moun pa vin nan di. Li tou al enstale l ka paran ou. E pi ti fanm ou te gen deyò a fè ti tèk bòwonn nan, la li l kouche a jij, a komisè. li lage w lè w sòti nan prizon sa ki chwa w tap fè hein non ou fòm ri m men ah ou tchèvi da e esprew fòm vin poze kesyon sa kòman men yow lè w sòti nan prizon men yow fanm ou te deyò ak fanm ki te deyò w tap fè ti stèk bann nan kòmsi w te itilize l kòm on bagay di on blip ou pa itilize l kòm on bon fanm epi e li k kouche a komisè a jij m pa konnen epi l mete w deyò ou vin sòti kounya reyalite a nan men w tou lè 2 fanm yo la.

Si map fon analiz bon bo klak pa. E chwa m mande w e la sa glad den man si la si a. Ay pou m pran youn nan fanm yo. Wi.
Fon chwa men m pa di w analiz m pa al lwen. M mande w pou fon chwa pou mwen. Chwa pa fasil la men. M konn sa fè chwa pa fasil. Shit.
M konnen gen nèg ki tap di ay manman zè kouche m mwen l fè tout bagay li mete m deyò m pran. Sèt men tout nèg e pa tout nèg kap panse konsa. Ki chwa ou tap fè? Ki chwa m tap fè? Wi men.
Ou konn sa m tap fè mwen menm? An. Si. A sa, an chwa m mande ou e, youn nan de fanm yo. Pran youn nan de fanm yo. Chwalou! Ou repran kesyon an kon ou bibou di mwen. Bon bò klak man. Glad den rasa. A sa bon m di ou bay.
Yeah. M konprann.
Ou wè tout sa w di a la a? Sa w di a la e pa ti bagay piti li ye la non. M konnen li pa piti, e se sa k fè m mande w chwa a menm. Talè, talè, talè. Si m t ap fè yon chwa mwen menm, ki chwa m t ap fè? M t ap fè yon bon chwa. Men, kiyès nan de yo w t ap pran nan de fanm yo menn? Ase yo. Kiyès nan tou lè de menn?
Ban m di w yon bagay. Premye bagay, fanm k al kouche avèk komisè pou lage m nan, m pa kwè l te konnen m te gen yon bon mennaj. Sa vle di li pranm pou bon mennaj. Hein? Eske kèèt Kiyès nan fanm sa ou k pi renmen ou? Ki tap pi renmen m daprè ou menm? Gasta
Gasta Si w te gen pou te Si w te gen pou te poze m kesyon tap vin mete m chita la ou poze m kesyon Mwen menm m vini m gen kesyon m pou ou e si w vle nap koupe videyo sa ou wè yo di la ou pa gen repons ou pa ka fè chwa.

Fanatik yo e zen ni a la. M pat di misye si men kisa m pral dil. Ok nap tann komantè paw ou menm kichwa ou tap fè antanke gason e e li pa nan faz fi tou. Fi ka fi ka ka ka ka ka komante tou ka di sa yo panse de de de de sak pase.
Ok pa gen pwoblèm mèsi anpil guys.